Bonjou, bonswa fanatik Lakayam TV, ke Bondye beni nou. Sezisman apèn tonbe la, tout wè nou te wè Obed te tèt frèt lè ke yo tap arete l la, tout wè nou te wè Obed te tèt frèt lè l te nan men Babekyou a, ebyen se pa premye fwa Obed, se pa premye fwa ke Obed li menm patisipe nan yon dosye asasinay, se pa premye fwa. Goubert patisipe nan dosye vòl, nan dosye malfektè an Ayiti. Se sa k fè Goubert li menm, li te tèt frèt e li menm tou, li konnen ke l te nan baz li, pa gen anyen k t ap rive l ki fè ke Goubert li menm, li te tèt frèt. Pa gen anpil moun w ap jwenn k ap di w sa ke w wè m ap di w lan la, men mwen menm mwen pran risk la pou m di w li paske, Obed la pou li menm li konnen kel son nèg ki an pwoteksyon li gen gwo bandi dèyè l li gen gwo bra dèyè l se sak fè nou te wè Obed li te tèt frèt gwo chèf bandi l yo te fè l konnen ke ou pa bezwen pè se jis yon similasyon ou mèt rete tèt frèt pa gen anyen kap rive w se sak fè Obed li menm li te rete tèt frèt. Paske daprè rechèch nou, daprè gwo enfòmasyon ki vin jwenn nou la, lè ke nou menm n al chèche enfòmasyon yo oprè de dcpj, ebyen enfòmasyon ki vin jwenn nou pa rapò avèk Obed, yo jwenn ke se yon nèg ki te nan malfektè deja, se yon nèg ki te arete deja, se jis ke misye lage. Men jiskaprezan. Kesyon ke map poze, yo pa bay rezon, yo pa bay kòman ke Obed li menm li te lage, men misye, li te jwenn arestasyon l deja, misye te nan prizon deja, men se jis ke misye deyò. Nou konn Ayiti bagay yo e konsa li ye, ou mèt te tande ke yo arete yon moun e rete w rete konsa, ou wè l deyò lap mache sou ou, epi sa w tande a la, nèg la lib, li nan lari, l fè sa l vle. Epi apre yon nonb de tan, wè nèg sa, li komèt menm krim nan ankò, paske prizon an te dous pou li, li te lage l jan l vle, li lage l lè l vle, se kòmsi m te kapab di w se vakans li t al pran nan prizon an, li menm, li konnen ke si ke yo arete l ankò, sa p ap deranje l nan anyen paske apre yon ti tan, li konnen ke l gen bandi dèyè l, li gen gwo bra dèyè l ki pral lage l nan prizon an, se rezon sa tou ki fè ke nou te wè Obèd se yon nèg ki te tèt frèt, Lè ou wè ke Babekyou li menm li te arete Lala, petèt si se yon lòt moun oubyen yon lòt sitwayen ki te arete Obed, petèt Obed li menm li te kapab montre yon enkyetid, men Obed te nan baz li ki koz ke Obed li menm li pat enkyè. Ebyen, fanatik Lakay An'M TV, mwen pral di yon bagay la. M pral di yon bagay la m konnen wi nan moman an la nap epwouve santiman de tristès nou parapò avèk viktim nan men m pral di yon bagay ki kapab petèt deranje nou men lap deranje yon pati de moun se paske petèt moun sa yo pa pran le tan pou yo reflechi avèk sa ke m pral di a men map dil kanmenm e m deja mande nou eskiz pou moun ke lap deranje a men m oblije dil ebyen ou wè ti dam nan la se li menm ki touye tèt li tou paske te konnen ke Obed te nan jan de zak sa yo, paske li menm, li te vin tankou yon sòt de toutè nan baz Obed, li te vin tankou yon sòt de madan baz anndan gang Obed. Ebyen fanatik Akam TV, nou kondane krim ki fèt la, men ti dam nan tou, li antò sou pwòp lanmò pa l, paske li menm li te konnen ke Obed li menm, Se yon gwo malfektè, Obed li menm se yon gwo vòlè paske Obed non l sòti deja nan afè dcpj kòm moun ki te malfektè kòm yon moun ki te konn al kase kay moun, yo te arete misye deja se jis ke lage l lage. Ebyen fanatik Lakaranm TV, daprè yon zanmi Evlin, li fè konnen ke li te pale Evlin pou ti gason sa, li te pale Evlin pou malfektè sa paske yo te konnen ke Obed li menm te nan gwo zak deja men ki sak pase Evelyne ki wè ti gason an oh se ti diri san pay ou konnen medam yo kounya non sèlman yo renmen bad man epi yo renmen nèg ki wouj depi nèg a wouj pou yo menm nèg a se bèl gason ae di Obed gen ti koulè pou li menm son bèl gason e sa ke l di ae di li pat ka kite Obed li te tèlman renmen Obed e se sa ki koz lanmò manzè la. Ebyen fanatik Akanam TV, mwen pran angajman, mwen di sa, malgre ke m konnen gen anpil nan nou ki p ap dakò avè m, gen anpil nan nou ki pral joure pou sa ke m di an, men mwen oblije bay verite a jan ke l ye a, manmzè li menm, li koupab tou sou pwòp lanmò pa l. Dayè, si ke m ap ba nou yon egzanp ki ase koyeran, manmzè Alka Obed on premye fwa Yo ba l konprime, yo soule l, yo fè nenpòtekwa avè l, epi, li rive lakay li, sa vle di sa se Bondye ki ba w yon premye avètisman, paske w t ale, ou wè ki sa ke yo fè w. Sa se yon premye avètisman. Sa ki gen rapò avèk lavi imèn, sa ki gen rapò avèk lavi w, se yon bagay ke w dwe respekte. Sa vle di menm lè ke w te kapab renmen yon nèg, men yn fwa ke nèg la rive nan nivo sa, pou lap baw kou prime pou w bwè, epi pou l kapab sou l ou, pou l kapab fè w nenpòtekwa, menm lè ke w te renmen yon nèg jan ke w te kapab renmen l, ou pa sipoze retounen kay nèg sa ankò, menm lè ke nèg la di w li tap kite w. De tout fason, yon nèg ki renmen w, li pap di w lap kite w, paske w pa ka retounen nan kay li, paske l te fè yon bagay ki pat bon, epi ou menm, ou ta pral priye Bondye anplis, Epi ou kite chemen Bondye epi ou tounen kay jenn gason sa la epi ou al ramase lanmò a paske Bondye te gentan baw yon premye avi paske ou tale kay malfektè sa la yo sou dow yo baw konprime m gen lenpresyon se depi menm jou a manzè tap mouri se depi menm jou a yo tap touye manzè depi premye fwa manzè ale lotbò a men Bondye retire w anba dan dyab la epi lal mete w lakay li e m gen lenpresyon se sak fè Bondye li menm li touche kèw li fè ke pou te pran wout legliz Ou tal dil mèsi paskel te retire w anba dan dyab la paske nèg sa yo la yo te fè w nenpòte kwa yo te baw konprime yo fè w sou yo fè w delala men kanmenm Bondye mete w deyò yo fè w rive lakay ou ebyen jou pou al di Bondye mèsi paske pou sa Bondye fè pou ou malandren an rele w satan an tante w epi ou menm Ou pran nan tantasyon paske nèg la dil lap kite w ou chwazi retounen a jwenn jèn gason sa la jiskaske ou retwouve lanmò w. Ebyen fanatik Lakayam TV sa se te premye pati a kote ke nou menm nou tap pale de erè oubyen fotif Evlin sou pwòp lanmò pa l ankò ebyen nou pral pran yon ti poz epi aprè poz la nou menm nou pral pale de kòman ke Obed li menm ki te panse ke nan prizon an ta pral dous pou li menm jan lè ke l te nan prizon avan yo ebyen nan moman an la se machinen boul grenn li ye tonton pa gen bagay konsa lè pèp la kanpe dèyè yon dosye menm lè ke w te tande w te gen gwo bra dèyè do w tonton w ap pran tap nan boul grenn ou jiskaske l anfle jiskaske l fè blag jiskaske l pete ebyen Obed Farin nan pa vin nan menm sak, gade tonton, wap pase mizè la gasonm, e tout otan ke yo poko fè foto boul grenn ou pou separe poul yon bò epi pou tèt ou yon bò, ebyen nou poko janm ap fini, nap fè kare kole la sou rezo sosyo yo la jiskaske nou jwenn jistis pou Evelyne Sincère malgre ke li menm tou li enplike nan pwòp lanmò pal, malgre ke li menm tou. Li fotif sou pwòp lanmò pa l paske l pa t sipoze janm retounen yon dezyèm fwa al lakay ou e anplis li te konnen ke se te yon gwo malfektè w te ye. Enben fanatik Akram TV, ann al pran yon ti poz, n ap tounen talè. Se kreyòl ke nou ye. O wi, nou se kreyòl. Lakram TV la pou l fòme w e enfòme w an kreyòl, kit sou kad mizikal, politik, spò, buzz, Lakram TV se kay pa w, kay pa m. Kay pa nou tout. Lakam TV. Nap di mèsi a chak grenn fan Lakam TV ki te rete avèk nou diran poz la. Nap raplew se pa premye kou malfektè Obed, se pa premye kou asasinay Obed, sa vle di son nèg ki abitye deja nan jan de zak sa yo nan la repiblik. Ebyen fanatik lakam TV nou konnen lakam TV se FBI game nan li gen enfòmatèl tout kote ebyen daprè enfòmasyon ke nou menm enfòmatè nou nou menm al chèche nan prizon an la sou dosye sila nan moman la nou kapab rejwi se kòmsi m te kapab di nou jistis la fèk kòmanse la pou Evelyne Sincère paske boul grenn Obed se machine ke l ye Boul grenn Obed, se tankou 5 bal batri yo ye, se jwe yap jwe batri nan boul grenn Obed nan moman an la, paske dcpj bezwen fòk misye pale, non sèlman yo jwenn dosye misye, men yo vle se misye ki pou pale, men son nèg ki byen fòme pa chèf gang li Babekyou, misye li menm ki gen rezistans, misye pa vle pale paske si kel pale, li gen fanmil deyò a, li gen ti fanmil deyò a, li gen moun li deyò a ke li menm. ki kapab peye konsekans lan paske si ke l pa ale fanmi ke l gen deyò yo y ap touye yo anbyen Robert li menm ki patisipe nan plizyè zak deja dcpj ap bat pou yo wè si yo te kapab fè misye pale la a chak jou se yon antrènman nan boul grenn Obed pafwa ke se batri yo jwe nan boul grenn Obed ebyen yè la a yo tèlman jwe batri nan boul grenn Obed yo tèlman anfle boul grenn Obed kounya la pou yo mennen Obed al pran kouran nan moman an la se al limen Ari men boul grenn nan paske boul grenn nan lou, boul grenn nan vin gonfle, boul grenn nan gade boul grenn nan pran pwa, boul grenn nan fè gwo bibit, boul grenn nan fè spò, enben pou yo mennen Obed la pou l al chita sou chèz elektrik sa la pou yo kapab fè Obed pale, se ari men yo oblije ari men boul grenn nan pou yo al mennen Obed chita, epi la a kounye a la pou y ap fè misye pale. Ebyen fanatik lakram TV sa poko janm anyen pou nou, jistis poko janm rann pou nou tout otan ke misye pa disparèt nan la repiblik, tout otan ke yo poko koupe boudrin misye pou yo voye bay Joe Biden pou li menm pou li boukannen pou l kapab bwè ti tafya li pou l selebre viktwa ke li menm li pran kont mòdè fòkè sa ke yo bay pou Trump lan nou menm nou poko janm ap anpè Paske nou renmen Ayiti se kado sa ke nou kapab voye bay Joe Biden, se boukannen boul grenn nou bèt, fèl tounen babekyou, pote bay Joe Biden, epi li menm poul bwè avèk ti tafya li. Paske lè wap bwè tafya, fòk ou gen ti vyann bò kotew, ebyen se gwo kado sa ke nou menm nap kapab voye bay Joe Biden. Ebyen fanatik Akram TV, jan kem di nou an la, Obed la, lap pase mizè, nou mèt tèt frèt poze tempo, lap pase mizè, men misye poko vle fin di tout koze yo la, men yap sasiyèt boulgrin misye, yap sasiyèt matout lwa jiskaske l pete e fòk li pale. E lè Kunal fin pale la, nou menm nan la repiblik nap tann pou yo voye tèt misye ba nou pou nou mete ti kleren nou ladan l, paske zo krann misye fòk li sèvi yon resipyan pou nou menm pou lè nap bwè ti tafya nou, pou nou bwè ti tafya nou. Se yon egzanp ke nou menm nap bay politisyen an Ayiti pou lè ke nou menm nou di ke